Bonjou bonswa la team kòman nou ye mes amours byenveni yon lòt fwa ankò sou chanèl prefere w la siw gentan abòne mèsi anpil siw poko abòne fè sa kounya la aktive ti klòch la pouw pa rate okenn nan lòt bèl videyo ke nou pral lage. Videyo jodi a mes amours se konsènan tèm moman an ki tèm moman an se blondedy D-Perfect and Mesye Yves, ex mari Blondedy Ferdinand. Intènèt la cho cho cho cho cho avè istwa 3 moun sa yo, Facebook cho cho cho, YouTube zen se pa pale se zen apre zen, tout moun ap opine. Tout foto sa yo ke nap gade la, se yon seri de minyati ki nan diferant videyo nan YouTube kote yap pale de ruptu de moun sa yo e de nouvo lanmou ki nan vi blondedy a men tout moun ap poze kesyon poukisa yo kite enben jodi a la mes amours blondedy semèn sa li deklare poukisa li menm ak Iv pa ansanm ankò. N ap sonje ke 4 mwa de sela, Blondedy te fè yon live kote l ap esplike ke se pa li menm ki kite mari l, men se mari a ki kite l. E l di l fè tout, li te fè tout mwayen posib, li te gen plis ke 15 an ap pase mizè a misye, l fè tout efò l pou maryaj li te fonksyone. Li di, Gen 5 an se yo k te pi mal kote l te soufri l pase grangou men li te toujou ret a mari l yo bat dlo ansanm yo fè bè men li te toujou rete avè l li pa t janm gen lespri pou l te kite a mari l men se misye ki arive kite l men jounen jodi a l pral di nou ki rezon egzakteman ki fè maryaj la li pa t fonksyone mèzamou an nou al li Nouvo pòs Blondedy Ferdinand poste e li di mesaj sa se pa pou timoun li ye, e pa pou timoun piti e pou granmoun. Sa vle son tèt pik li tire, son gwo kout pik li bay moun ke l adrese mesaj sa, si w vle konprann wa konprann pran ti chèch ba w vin tande deklarasyon Blondedy Ferdinand. An nou swiv mes amours. Sonje si w renmen ti videyo a, abòne a chanèl la, ba li yon like, peze ti klòch la pou w pa rate okenn nan lòt zen oubyen nan lòt videyo ke nou pral lage yo. Sonje mwen renmen nou anpil. An nou kòmanse, mwen pral li pòs Blondedy te fè semèn sa pou nou. Tèks la kòmanse li di, Ou ka pa konn pri yon kalson ou yon pantalèt, Poutan ou ka di gason ou byen fanm engra. Paske se pa sèl lajan ki envetisman nan relasyon. Li kontinye li di, lè w envesti tan w, pasyans, konpreyansyon, lanmou, kè w, akseptans, vie sèks, mezanmi, sa vle misye pa genlè pa gen gason nan li non. Genlè nèg la pa gen menm bann non. Genlè l pa konn fè bagay. Humm. Li kontinye l di, lè l ba w vie maladi li pran nan men lòt fanm, sa vle di misye te konn fè enfidelite sou li. Mansonj! Sa vle l te konn ba l manti. Twonpri! Sa vle l te konn twonpe l anpil. Li pa mande sakrifis li te konn fè. Li pase rad li, li fè manje pou li, li lave, fè pitit, ou soufri grangou pou li. Chak jou li pati, se ou k ap elve pitit li poukont li. pou kont ou, lè l bezwen pale se ou ki tande l, lè l bezwen pase raj li se sou ou l pase l, lè l bezwen rad pwòp li se ou menm ki pou w lave l, epi lè w fin lave rad la w byen pase l pou li, se a yon lòt fanm l al pati l al l al egzibi, kijan yo di l, l al montre lòt fanm nan jan n byen abiye. Se yon lòt fanm k al pran sant bon pafen. Son lot fanm kal wè nèg la tro byen kanpe epi kiyès kap lave pase pou li se ou menm Mezanmi humm banm kontinye li pase m pa vle antre nan trop zen banm kontinye li mes amour Li kontinye di tout sa yo lajan pa bay youn e lajan paka achte youn depiw bay yo Gason ka engra pou ou tou. E si se te ti monnen w ap defann oubyen w ap depanse nan yon relasyon ki fè moun nan engra, ou se pi gwo engra a. Eske sa se pa yon pren l ap tire sou yon moun egzakteman? Li konn de kiyès l ap pale a. An nou kontinye swiv. Kounya la, m te di nou an nou kontinye swiv, pa vre? Men, gen de pawòl ou pa ka pase sou li twò rapid. Li di si se pou ti monnen w te konn ap depanse a, Iv Sava w l ap pale menm. Si se pou ti monnen w te konn ap depanse ak fò w ap di l engra, sa vle kounya l ap byen mennen l kite w. Ou pa bezwen di l ou menm ou pi gwo engra pase l, se sa l vle di w la a. Pik, pik, pik! Ala wont! Epi, apre Blondie fin poste sa, li mete yon bèl kòmantè, kòmantè a pa bèl mes amours, li ekri li di, M pa janm fè pòs pou moun ki sòt, ki pa t fè 2 jou lekòl. paske pòs mwen toujou mande on nivo pou konprann li san w pa ofanse oubyen mete l sou do yon moun ou tande antouka moun sòt yo bwouye yo Bouye yo fè zen yo bay pòs yo mèt moun lespri lap like lap pataje epi yap aprann nou bezwen tou de nou tande moun sòt yo yo pral yo pral bouyi zen avèl men moun ki entèlijan yo yap just pataje yo like li mezanmi blondedy an nou serye blondedy an nou serye queen mwen an. An nou serye nou pa sòt vre monchè nou pa sòt ou konn ou konn bagay yo nou pa sòt mezanmi ebyen se kout pik sa apre live yves te fè avan yè a se repons sa blondedy voye ba li kote lap dil Li pa bezwen ap rele blondedy engra pi gwo engra a e ou menm e sal voye di w pi gwo engra a se ou menm li te konn lave pase fè manje pou ou epi a lòt fi ou te konn al bre kòb ou ou panse l tap la pou toutan ou panse l pa tap ouvè je l on lè. Ou panse l pa tap jwenn yon moun ki valorize l? Fanm se kajou, li pa mal pou repare, ou te mèt 70 zan, pa mal pou repare, anananana, pa mal pou repare. Fanm nan Fanm nan te mèt te gen 70 ans 10 20 pitit lap jwenn nèg prann alevwa yon bèl queen konsa ti pol jòn tankou yon ti bannann ti pol jòn tankou yon ti zoranj li gen 2 bèl pitit byen edike li milyonè Ane, m sonje nan 2020 an Blondedy te poste l vann 2 milyon dola Blondlight. Milyonè, li chantez, li aktris, li gen biznis, l ap brase, l ap jwenn nèg, l ap toujou jwenn nèg. Ou menm fanm, valorize tèt ou. Pa kite yon gason ap pase w anba pye. Pa plede lave rad pase rad pou lal anbanbile la lòt fi. An nou lave rad yo, an nou fè manje tougèdè. Nap travay ansanm. Pa gen bòn nan Amerika, pa gen bòn ankò. Nan nenpòt peyi, pa gen bòn. Gason yo konsèy pou nou rete fidèl avè fi nou. Valorize fi a. Mete tèt nou ansanm pou nou viv. E pa lè fi a kite w pou w regrèt. Si w te konn trete fi a byen, ou te konn fè tout efò pou fè kè fi a kontan. Li pap janm bliye sa. L ap toujou rete avè w. Maryaj nou ap. Maryaj nou ap byen mache mes amour. Sonje Si w te renmen ti videyo a, abòne, pataje, like! Ban m ale, m pral chache yon lòt ti zen ki pi cho pou m pote ba nou. Pran swen tèt nou, ke Bondye beni nou. Tchao!